Mesye dam la sosyete koman nou ye. Babekyou chèf gang viv ansanm nan ebyen aprè ke FBI fin lage avi rechèch sa nan dèyè babekyou ebyen depi lè sa babekyou li menm se anglè sèlman li pale mezanmi bagay yo anpil wi ebyen babekyou li menm lap montre nèg yo ki pouvwa li menm li genyen koman lap pase Etazini nan betiz ebyen babekyou la dènye tan sa yo se anglè sèlman li pale nou pral montre w kòman babekyou li menm li tap enjoy li nan lang anglè a kote ke li menm lap montre ameriken ke lap pase yo nan tete bagay yo anpil bagay yo konplike. Yon lòt bò la mezanmi koze yo la anpil la pou Rosemila piti frè ebyen Rosemila nan moman nap pale avèw la ebyen li nan men dcpj la kote ke li pral jwenn anpil kesyon la poul reponn bagay la konplike la se sak se sak diw lèw fè ou mèt tann depi se mal wap fè ou mèt tann ebyen. Karma li menm lap rive sou ou to ou ta bagay yo konplike la mezanmi nou pral baw detay nou pral baw enfòmasyon Muscadin yon lòt bò li menm li fè gwo deklarasyon la kote ke li menm li atake gang yo dirèkteman li fè gang yo konnen si li menm li te nan plas an chèf polis lan ebyen li menm li tap gentan atake gang yo e jiskaske li menm li fini avèk yo ebyen bagay la anpil la nou pral baw Tout detay Si w poko abone nan envite w fè sa kounya paske chanèl sa nan chache bon jan enfòmasyon pou n vin ba w detay Ann gade ti video babekyou sa ansanm.
Yes Today is Saturday 16 Today is the day for me to drink my drink You know what guys as you already know The weekend is still the weekend.

E se te Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, ansanm de nèg ki nan sektè ekonomik lan, yo menm ki te kont Prezidan Jovenel Moïse, se yo menm ki t ap bay sponsò avèk je pèp la di. E te genyen Pierre Esperance kòm moun ki t ap defann dwa moun e kòm Pierre Esperance. La, mwen menm m panse ke jodi a la, arestasyon Rosemila peti frè a, e m te toujou di l, Jimmy, parapò avèk relasyon avèk gang nan Bèlè, Relasyon avèk gang nan kache dife. Malerezman gen 2 gang ki pa la, tankou pa egzanp Manilo ki te nan kache dife ba Bèlè avèk Sonsonn ki te nan kache dife nan pwen nan ba Bèlè nan ri Pave. Sa vle di se 2 baz enben e n ap pale ansyen direktris nan CRSA Edwin Tonton, Edwin Tonton. Kounye a Jimmy, gon lòt bagay ankò pou n al gade. Mwen wè gen avoka, bon se tou nòmal se dwa li pou l defann kliyan l k ap pale e kliyan l lan li inosan. Men èske n bliye genyen jij Jean Wilner Morin ki te mande pou yo arete Edwin Tonton, li kouri chape pou li sou Ariel pou bandi malad, nou te bliye bagay sa? Nou bliye tou dosye SNDES, sa vle di Rony Lapin ti frè tèlman gen dosye sou do l, dosye Ikrè, koripsyon, Rosinante Youri ti frè gen sou do l, m pa bezwen pale w Jimmy, e m pral di w bagay ki pi anraje, Jounalis nou te mouri, Jimmy te mouri 24 desanm e nan e bò lopital jeneral la. Ebyen yo fè konprann Rosmile Jean te bay desèm vèdi repwoche Rosmile ak Petit Frè pa rapò se li menm ki te alimante gang yo, menm sa te gen 20 milyon de goud nan men l, 10 milyon de goud ebyen li bay gang yo, lòt 10 milyon de goud li pa bay gang yo ki fè Jounalis yo te mouri 24 desanm. Sa vle di se yon moman nòmal, jounalis ki te viktim, fanmi jan ki te viktim yo, pou n ale pote plent pou Rosmila Petit-Frè, e nan semèn nan la n ap gade pou nou wè si nou ta ka pote plent pou Rosmila Petit-Frè, papa Jimmy ki te tonbe, enben si Rosmila Petit-Frè, enben li non l site pa rapò a sa ki te pase 24 desanm nan e bò lopital jeneral la, ansanm de jounalis, semèn, keswa medya anliy yo, nou dwe al pote plent e fanmi jounalis yo tou, yo dwe al pote plent pou Rosemila Petit Frère pou dedomaje yo nòmalman dmi paske nou pa ka konprann sa e ou tande resaman tou nan kesyon e lopital e yo konn yo konn fè moun akouche a Leonel e la ankò Rosemila Petit Frère di wi li te nan relasyon a gang yo se li menm ki pèmèt lopital sa santrèl ouvè nap konprann relasyon Rosemila Petit Frère avèk gang yo Leonel. Sujet, et il faut appeler la bête par son nom. la chef de gang Rosemar Petit Frère ki finalman eben remèt a la dcpj nan moman nap pale la a, ni Rosemar Petit Frère, ni Nenel Cassy nap raple w se 2 de manm gang gwoup gang SDP a ki aktyèlman la nan dcpj. Nap mande dcpj fè travay ou pa pran nan presyon sistèm nan.

Eben ki se direktè jeneral JB Group, eben yon gwo konpani ki fonde pa Gilbert Bidjo. Eben Gilbert Bidjo, eben se yon gwo chabrak ki te sanksyone pa Kanada nan ane 2022 ansanm ak lòt manb elit ekonomik peyi a. Eben pami eben byen eben e konpayi sa genyen, eben gen pò prive Lafito ki nan Pòtoprens, kote fòs sekirite prive deja ap sèvi pou pwoteje enstalasyon yo. Nan pwopozisyon li yo, Prince te mete aksan sou nesesite pou kapab reprann kontwòl pou pèmèt wout yo louvri ankò. Modèl finansman an se yo ki t ap mete yon sistèm kote konpayi an li menm t ap resevwa yon pousantaj sou ogmantasyon nan koleksyon revni leta. Se sa pa premye fwa kesyon sekirite fwontyè a ansanm avèk E se pa premye fwa jan ke nou di w, eben kesyon sekirite fwontyè avèk yon konpanyi prive eben soulve an Ayiti. An ane 2005, Ayiti eben advisory board eben ki se gouvènè Florid Jeb Bush te deja pwopoze yon plan konsa men li te fè bak avèk gwo kontestasyon nou raple nou eben ki te genyen. Eben jan ke nou di w li eben e nan pwopozisyon ke yo menm yo te fè a eben Yon lòt lè, ebyen pandan administrasyon Prezidan Michel Martelly, gen Premye Minis Laurent Lamothe te prezante menm vizyon an avèk yon konpanyi izrayelyen. Ebyen lè Prezidan Jovenel Moïse te monte sou pouvwa, li te koupe kontra a malgre yo te deja envesti anviwon 10 milyon. Pa gen chans. Pff!
Kòman w konprann Bido sanksyone paske l nan relasyon ak gang? Bido sanksyone pff! paske Li nan relasyon ak gang, yo tap fè bizou pou al dèyè mèsenè pou vin konbat gang andan peyi a. Mwen m twouve sa li trè m pa konprann li. Kòman w konprann jodi a la pou bizou ebyen jodi a la ki nan Lèzetazini ann pran e genyen le Kanada ki sanksyone bizou pou nan se bizou pou al dèyè mèsenè pou vin konbat gang. Pou ki sa yo sanksyone bizou?

kap fè kòb nan koripsyon e jodi a la di min ki ap alimante gang ki ap alimante gwoup izo avèk Jeff kanaran o nivo de pon lapito zòn kabarè ti kanyen e jodi a se menm nèg sa ki al vini avèk mèsenè map mande ou Joseph ou ye di Sa m wè a li pi grav toujou pou Adèl. Non sèlman nèg yo gen yon kontra 50 milyon dola nan men yo, Didier Alexis reve fè 10 milyon dola li menm sou tèt kontra sa. 50 milyon dola pa ane Jimmy. 50 milyon dola pa ane, w ap konprann nan dizan l ap vini 500 milyon dola pa ane. E si se ventan, l ap vini nan 1 milya dola pandan ke lapolis la bezwen mwayen, pandan ke lame bezwen mwayen, pandan ke nou bezwen ranfòse bsap. E n ale pi lwen. Mesye yo gen yon kontra dizan, apre dizan yo pral renouvle l selon Rose Joseph pou ventan. E sa ka rive apre ventan ankò, yo tou renouvle l pou ventan ankò. Sa vle di se yon peyi nèg yo pran nan, yo pran an men la. Kounye a, e si n ap gade kounye a, ki ensekirite ki gen la nou pa ka rezoud? E ki ap gade dèyè mèsenè ankò, se gwoup nèg ankò ki annafè avèk gang yo, an palan de Bidyo ki t ap alimante, bay zam, Nòmalman, selon rapò Ame Kanada mete deyò, kòmkwa ki t ap alimante gang andan peyi a. Mwen menm Jodha m panse ke e la ankò yon fwa, pèp Ayisyen, e desten nou nan men nou, e dènye mo a nan men nou. Si gon bagay pou fèt se nou menm. E fò nou kanpe fas avèk sa k gen la, parapò Jodha ansanm de nèg, yes, ki t ap batay, ki mete gang nan la, ki anpeche malere malerèz viv pa rapò konkurans delwayal la, kontwole monopòl la epi jodi a Jimmy e Leonel se yo menm kap fè e defè e se yo kal de mèsenè pou kapab elimine yon gwoup moun andan peyi a Leonel. Mesye, jis yon segonn Leonel, e men lè nap pale de gwo reken ki ta dwe jwenn arestasyon se si sèten nou kontan Nou wè Boulos anba kòd. Men, Bidyo se yon lòt towo medam mesye e ke nou swete pou ke ke ke ki ta dwe jwenn arestasyon l. Bidyo pa bay pwoblèm senpleman an Ayiti non. Misye se yon nèg nan tout Karayib la. Nan tout Karayib la non Bidyo ap site. Nan tout vye zafè medam mesye evidaman. Epi n ap raple w ke jounalis dominiken an ki di w ke Bidyo te fè gwo rankont nan Potoplata pou asasine prezidan Jovenel. Donk sa vle di la non Bidjo vin site egalman nan asasina prezidan. Jan nou di l, se yon kesyon de tan medam mesye paske n ap di w premye moun, premye peyi ki te sanksyone Bidjo se le Kanada. Si w wè yo, yo ale avèk sanksyon an nan nivo sa se paske yo gen koze nan men yo nan dosye Bidjo a. M di nou se yon kesyon de tan, se yon kesyon de tan Pou nou selebre arestasyon Bidyo pou pa di lòt bagay egalman paske mesye sa se yon danje li ye pou Ayiti menm jan gen anpil lòt. E wi an nou avanse m pa konn sa w ap ajoute Lionel e. Bon e lè w pale de Bidyo, Bosan, Reginald Boulos konnen moun sa yo menm mesye sa yo te nan dènyèman la yo te nan bif antre yo Bosan e jodi a la a nèg sa yo k ap kraze Ayiti Des milyadè, des mil, des, des milyadè ki yo menm antann yo pou yo fini ak yon pèp. Men, sa k etonan an, se menm bidyo sa a ki t ap sèvi ak Izo, ki t ap sèvi avèk Ti Lapli, ki t ap sèvi avèk lòt nan mesye chèf gang yo, jodi a la a, sa k etone m nan, se yo ankò ki anchaje pou lache dwòn, pou lage sou katye popilè, yo menm kounye a menm tande yo di pou lage dwòn nan sou lopital tou. Mwen m jezi toujou pou la polis met pye l atè fè travay yo kòm sa dwa fè travay an pwofesyonèl men lè m tande se bidjo se de nèg ki nan sektè prive a ak de fizeme kap di lage babekyou pi gwo kriminèl ke bidjo menm jan tou m pa panse e yon moun tankou ozila pitit fènèl kasi e tilapli pi gwo kriminèl pase yo tout se menm yo ye donk se tout ki ta sipoze e pa anba kòd e pa ta sipoze genyen e ben e e e fòs kote nan kesyon an.
Wi nou ap avanse nan lòt enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a ebyen ann ale o nivo de Etazini ebyen nou raple ebyen te gen yon ekip nèg ebyen ki yo menm ki te ale nan pwogram ebyen mesye te tire ebyen n ap di w ke tout nèg ki te tire e gwo zam ebyen jounen 4 jiye nan eta Indiana yo anba kòd ebyen nèg ki te di taliban yo nou la gen 5 jou arete ebyen total se 21 gang yo arive arete ebyen n ap di w ke se.